E jodi a nou vini avèk yon lòt ti resèt ki se akra pou nou. Akra m nan mwen menm m pral fè l avèk malanga, malanga nwa lan avèk yanm. Gen moun ki melanje l avèk manyòk, mwen menm mwen chwazi fè l avèk malanga e yanm. Mwen pral graje malanga m nan ansanm avèk yanm nan epi. Tout o lon pwosès yo map moutre lèm fini map moutre nou tout sam mete tout sam fè kòmanm fèl la m fin raje malanga avèk yanm nan se yanm nan k bay koulè joun nan malanga bay koulè wouj la paske se yon malanga vyolèt ke l ye map talèman vwa l ajoute epis yo ladann. Map montre nou talè. Kounya la nou pral ajoute epis nou yo nan akra nou an. M pral melanje yanm nan avèk e avèk e malanga. Mwen mete yon ti sèl fen sou li. Ok. Mwen melanje. Mwen melanje. Mwen melanje. Mwen melanje. Mwen ajoute epis blende ladan. Mwen ajoute epis blende. Mwen ajoute yon ti safran. Mwen ajoute yon ti pote. Men ten an, ten òganik, mwen ajoute yon ti bout ten. Mwen ajoute yon ti bout jiwòf ladan tou piti. Mwen ajoute yon ti poud paprika ladan osi. Piman dous. Mwen ajoute sa yo ki se mwen mwen men gou fè pwa ou a. Mwen rach yon ti fè pwa ou. A gen yon ti zon yon. Yon ti pwa fon ou je ve. Mwen mete ladan osi. Mwen pral fè tout melanje ansanm. E pi, an tou dènye lye, mwen ajoute yon ti seasoning konplèt la dan. Pa anpil. Kounye an lan, jan nou wè a la, mwen al fè melanje. Pral byen brase. M ajoute yon ti piman. Piman tat sa se mwen ki prepare l. Mwen bouyi piman yo avèk dlo poul epi mwen Mwen mwen avan m mete mete zonyon, pwavron bouyi nan poul la epi m pran yo m blende yo. M bouyi piman apa, m mete sitwon m ladan l epi m blende piman. Wè gou bon. Epi piman sa pitit mwen sou pa gen grenn nan ou pa manje. Ajoute ti piman la lèl. So jan nou ka wè a la. Sèlman m pral fril. Lè m pral fril, m ap pral montre nou. M pral mete nan, m ap vide l nan asyèt pou m kapab pran l avèk kouto pou m mete l fri. Men akra, m pral fri l kounya ok. M vide l nan asyèt pou m ka pou l ka fasilite mwen pran l e pou m ka pran l avèk kouto tab. Ok, m pral fri l kounya. M pral fri l pandan lwil la ap cho, lwil la ap cho la. Epi, men kòman koupe li. Ou va li ak kouto a kòm sa. M pa vle yo a twò long. Ou va li ak kouto a kòm sa. E pi ou pran. Ou konnen. A la pou m pran la. M konjan pou m pran. Se ya kou m menm kenbe kamera. E m oblije depoze la. M jis moutre nou fòm nan. Ou pran. Konsa m pral pran ak kouto a. Asyèt la fon e te sipoze fon yon bagay ki pla pou m te ka pran l. Donk la, yo kòmanse ap fri la. Ok? M jis montre w kòman m pran li. Ou fè yo tou long. Ou fè yo tou long konsa. Epi tou, ou ramase l avèk kouto a. Ok? Epi pou l vin ba ou fòm sa. Ok, n ap suiv. Ya, yo pare la. M pral jis fè asèt la pou m ka montre nou rezilta final la. Ok. Mezanmi men rezilta akra nou an. Men akra li trè gou, trè bon. Si w te apresye, abòne, sone klòch la, kite yon kòmantè, envite yon lòt zanmi, yon lòt kòkòt vin abòne, pataje videyo yo avèk lòt moun pou plis moun kapab wè videyo yo. Mwen di w mèsi davans e a la pwochèn pou yon nouvo videyo. Ban m pran yon moso pou nou. Mwen la sou te kaze lo a. Hmm. Voilà. Merci.